Bonswa tout moun, nou kontan rejwenn nou kote nou pral pote tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la pou ou nou ap kòmanse nan peyi Langletè avèk Mauricio Pochettino ki ka ap reprann ekip Chelsea a selon jounal sa a. Bò kote pa l nan peyi Lespay gen jounal sa a ki fè konnen ke Kylian Mbappé pa abandone rèv pou l rejwenn ekip Real de Madrid la. N ap toujou rete nan peyi Lespay avèk jounal sa a li menm ki fè konnen ke ekip Atletico de Madrid la dezòmè li vle Memphis Depay. Enben apre ke fin pèdi jwè sa ki se João Felix poul ra ap rejwenn ekip Chelsea a ekip Atletico de Madlad ki ta fikse 4 jwè sa pou ka ap ranplase l. Nou prale egalman nan peyi Lespay toujou avèk jounal sa ki vini sou gwo match ki pral genyen nan Super Coupe d'Espagne la notamman ekip FC Barcelone nan ki pral tante sezi okazyon l E nou prale toujou nan peyi Lafrans avèk jounal sa ki vini sou Federasyon Fransèz la, prezidan li menm ki ta sipoze ale a la retrèt. N ap retounen nan peyi Langletè avèk jounal sa li menm ki vini sou ekip Newcastle la ki te fè yon bèl match kote li rive kalifye l pou dènye kare FA Cup la. Se yon videyo ki gen tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la men se aprè poz la n ap vin avèk tout detay yo pou ou. Nan kòmanse avèk mèkato a an imaj kote se ofisyèl, João Félix li kite ekip Atlético de Madrid la pou l kapab rejwenn ekip Chelsea a sou yon fòm de prè peyan. Gen Javier Pastore, entènasyonal ajanten an li menm ki kite ekip Elche a nan peyi Lespay pou kapab angaje l nan peyi Katar, selon jounal yo nan peyi Lespay, pou kapab ranplase João Felix, ekip Atlético de Madrid la ki vrèman enterese avèk Memphis Depay. Selon Fabrizio Romano genyen Alex Moreno ki kapab kite ekip Betis de Séville la pou kapab ranfòse ekip Aston Villa, yon dil ki avwazine 14 milyon euro. Men selon jounal sa li menm ki se The Fitcha Hayes li fè konnen ke gen ekip Real de Madrid la ki vrèman enterese avèk Harry Kane pou l kapab siyen l nan mèkato estival ki pral vini la a. Selon sa ki ap di nan laprès gen ekip Manchester United la ki ta jwenn yon antant avèk ekip Burnley la pou kapab jwenn Wout Weghorst li menm ki te an prè nan ekip Besiktas la. E bò kote pa l peyi Polòy ta vrèman enterese pou kapab fè de nouvo seleksyonè l Steven Gerrard. Nan kòmansman revi de près la nan peyi Litali kote te genyen la koup d'Italie ki te mete fas a fas ekip Inter de Milan fas avèk ekip Parme nan, men dezòmè se ekip Inter de Milan li menm ki rive ranpòte l nan pwolongasyon apre ke ekip Parme nan tap mennen sou yo yon gòl a zewo. Men jounal sa li menm ki se Corriere dello Sport li reyaji pou l fè konnen se Lautaro avèk Acerbi ki vrèman sove Inzaghi. Bò kote pa li tou genyen jounal Gazzetta dello Sport ki pale de match sa ant ekip Inter de Milan avèk ekip. Pam nan pou l fè konnen ke Lautaro avèk Acerbi an avan e yo sove Inter. An efè ekip pam nan, n ap raple w ke se Buffon ki gadyen nan ekip sa a 44 an e men li te gentan ap mennen yon gòl a zero sou ekip Inter de Milan. Si Lautaro Martinez te vin egalize nan 88 tièm minit de jeu pou l te mennen match la nan pwolongasyon men se Acerbi li menm nan 110 zièm minit de jeu te make gòl pou te bay viktwa sila a. Se pa sèlman nan peyi Litali ki te genyen match puiske nan peyi Pòtugal gen ekip Benfica ki rive enpoze l 2 gòl a 0 nan Coupe de Portugal fas avèk ekip Varzim nan. Youn nan bitè nan sware sa a se te Enzo Fernandez li menm emen ki make yon gòl pou te ka bay yon souf avèk ekip Benfica de Lisbòn nan. Men jounal sa a ki se Abola li reyaji pou l fè konnen ke Enzo Fernandez ou padone. Enben avèk selebrasyon l pou l te fè konnen ke li san pou san nan ekip Benfica de Lisbòn nan enben genyen jounal Record li menm ki mete a la une Enzo se ICA ke w ye Ajanten li menm ki te titilè e ki te make yon gòl pou te fè konnen ke enben li pral rete nan ekip Benfica malgre tout spekilasyon. Men bò kote pa li tou jounal sa ki se O Jogo li pale de Enzo Fernandez pou l mete a la une se la flamme d'Enzo Men si ekip vazin an li menm li tap pouse poul jwenn egalizasyon an se gras avèk gòl sa ke Enzo Fernandez li te make poul te ka ap kalme jwèt sila a, men Enzo Fernandez jann do sa deja ki fè yon selebrasyon poul fè konnen ke li 100 pou 100 konsantre el vle rete nan ekip Benfica de Lisbonne nan. Te gen match tou nan peyi Langletè avè ekip Manchester United la li menm ki rive enpozel 3 gòl a 0 notaman avèk yon double de Marcus Rashford. Fen rankont sila, Marcus Rashford li menm ki te mete yon double e ki mete gòl a domisil klèb li ap make yo deja a 8 inite. E lòt match ki te genyen se ekip Newcastle la li menm ki kenbe bèl lanse l fas avèk ekip Leicester City a kote rive enpoze yo 2 gòl a 0. Men jounal sa ki fè konnen ke avèk avanse pou demi final sa yo fini avèk yon dizèt de 47 an san yo pat janm kalifye pou yon demi final. Jan te dous sa nan mèkato a an imaj jounal sa li menm tou ki konfime ke peyi Polòy donk federasyon polonèz la li ap planifye yon dil avèk Steven Gerrard. Li bò kote pa li toujou sou ekip Newcastle la gen jounal sa li menm ki fè konnen se pat yon òdinè jwe Linton, ansyen jwè Sport la nan peyi Brezil, aktyèl jwè ekip Newcastle la, brezilyen an te make yon gòl egalman pou l mete ekip Newcastle la nan demi final. Yon demi final ki kòmanse fè reve avèk ekip Newcastle la, notamman yo kapab fini avèk yon dizèt de 54 ane san yo pa janm ranpòte yon twofe. Yon anpil lòt jounal prefere mete premye bitè la an palan de Burnley menm, defansè sa ki te make premye gòl la pou ekip Newcastle la. Men jounal sa li menm li fè konnen ke se te yon nwit pou Burn e notaman ekip Newcastle la ki montre de stil e ki mete plas li nan demi final deja. Ebò kote pale genyen jounal Daily Express ki fè konnen se Dan Burn li menm ki se l'homme du match, men li fè konnen ke avèk gòl sa ke Dan Burn li menm li te make e Joelinton yo mete Magpies yo sou wout Wembley kote yo kapab menm jwe yon final de EFL Cup. Tanto Manchester et tanto ekip Newcastle la yo ap tann rezilta ki pral genyen mèkredi pou konnen ki ekip yo pral afwonte nan demi final.

Nou ap antre nan peyi Lespay kounye a avèk yon enfòmasyon mèkato ke jounal Mundo Deportivo li fè konnen ke ekip Atletico de Madrid la li vle Memphis Depay, jounal la fè konnen pou ranplase João Felix Jim ki kite Atletico de Madrid pou Chelsea, ebyen Atletico de Madrid fè de priyorite Memphis Depay sou yon fòm de prè men FC Barcelone ki vrèman retisan sou dosye sila. Men nan paj eteryeli jounal sa li menm ki fè konnen se yon sibstiti low cost ke yap chache a la pèsòn de Boyer Iglesias e notamman Memphis Depay e genyen Marcus Thuram egalman. Ekip Atletico de Madrid la ki ap chache yon atakan pou kapab ranplase João Felix li menm ki kite yo direksyon ekip Chelsea a. Nap toujou rete nan mèkato a kounya nan peyi Langletè avèk jounal The Sun li menm ki fè konnen ke Pochettino li kapab rejwenn ekip Chelsea a. An efè jounal la ki fè konnen ke ekip Chelsea a li menm ki ap fè anpil move rezilta enben Graham Potter ta gen plas li a ki vrèman an danje. E jounal la ki fè konnen se Mauricio Pochettino li menm depi lè l kite ekip Paris Saint Germain an ki lib de tou kontra ki kapab rejwenn ekip Chelsea a. Apre eliminasyon yo nan koup Dangletè pa ekip Manchester City a enben ekip Chelsea a li menm ki deja ap chache yon nouvo antrenè. Nou pale kounye a toujou nan peyi Lespay avèk jounal sa ki fè konnen ke gen yon gwo objektif nan ekip FC Barcelone nan. Si ekip la li pral patisipe nan Super Coupe la ki pral genyen 4 ekip ebyen li genyen kòm objektif ranpòte twofe sa ane sa e bay a Xavi Hernandez premye twofe l nan ekip FC Barcelone nan kòm antrenè. Jounal la ki fè konnen tou ekip la ki deja debake nan peyi Maroc pou ka ap jwe premye match yo fas avèk ekip Betis de Séville la. De bò kote pa li gen jounal ASNY ki vini sou ekip Real de Madrid la ki pral gen pou afwonte ekip Valence lan pou l fè konnen se pral yon sipè koup ki pral vrèman chofe pou ekip Real de Madrid la, men se pral vrèman chofe ant Ancelotti avèk Gattuso egalman, men kote Ancelotti te deklare yo te gen ti pwoblèm pèsonèl lè yo t ap jwe nan Milan AC. Jounal la ki fè konnen tou Rodrygo li menm li ka titilè pou ekip Real de Madrid la jodi a. Epi bò kote pa li jounal Marca li menm li prefere vini sou 2 antrenè yo a la pèsòn de Gattuso avèk Ancelotti pou l mete a la une ma mère quel match! Men Ancelotti nan deklarasyon l ki fè konnen ke l te gen pwoblèm pèsonèl avèk Gattuso nan ekip Milan ac a. Gattuso li menm bò kote pa l ki fè konnen ke Carlo Ancelotti konnen mwen gen anpil respè pou li. Men jodi a se pral yon chòk ki pral vrèman chofe ant Carlo Ancelotti avèk Gattuso nan Super Coupe d'Espagne la. N ap toujou rete kounya nan mèkato a e n ap vini avèk jounal sa li menm sou paj entènèt li ki fè konnen ke Mbappé pa renonse avèk gran rèv li ki se jwe nan ekip Real de Madrid la e non sèlman sa pou l ta antrene pa Zinedine Zidane. Yon dosye ki pran anplè aprè ke e men genyen Zinedine Zidane li menm ki te vrèman kritike pa Noël Le Graët e genyen Kylian Mbappé ki te pran defans Zinedine Zidane. Men kanmenm gen selèb emisyon El Chiringuinto li menm ki ajoute pou l fè konnen ke Paris Saint-Germain deja ap panse avèk Zinedine Zidane si ke ekip Paris Saint-Germain an pa ta rive pase fas avèk Bayern de Munich nan uityèm de final yo. Men lè sa yo pral limoje Christophe Galtier e pou kapab ranplase l pa Zinedine Zidane e fè rèv Kylian Mbappé a vin yon reyalite pou l kapab antrene pa Zinedine Zidane. Ebyen fanatik football se te yon gwo plezi pou nou te pote tout sa ki ap domine aktyalite a pou ou, nou espere ke ou gentan pataje videyo sa, men si ou potko fè sa ede nou pataje l tout kote sou entènèt la, kanta pou nou nap di w a la pwochèn bòt videyo, ke Bondye beni chak moun ki tap gade videyo sa.